Madam mèsi e gwo bonjou gwo bonswa pou nou tout. Sa pral depann de ki kote e kilè nap gade videyo sa a. Sa wap tande la a, m pa gen bouch pou m pale. Si se konsa pou yon pnh, pou yon polis nasyonal ap travay, pou se zak malonèt sa pou y ap fè, mwen menm m pa gen bouch pou m pale. Pou sa m tande. Nèk palè nasyonal ap fè. Bon, m pap pale anpil, m pap pèdi tan. Pito ou menm ou tande a zorèy ou. Epi ou menm ou a tire konklizyon. Epi ou a tou, ou a tou wè nan ki sa nou pran nan peyi Dayiti. M pap pale anpil. Pa bliye sipòte chanèl la, sipòte paj la, abòne ou. Pataje epi like. Kite yon ti komantè. Ou menm, di ki sa w panse de sa k ap pase nan peyi Dayiti anndan palè nasyonal. N a di m sa m panse.
Donk ou se Johnny se sa? Bonjou. Bonjou.
Wi wi. W ap tande m byen? Wi mwen ap tande.
Wi wi.
Ensidan an moun yo rakonte l nan fason pa yo. E ensidan an menm jan ensidan an te pase. Se wout fwè mwen te ap monte, m ta pral nan bak Pitay. Epi lè m rive bò Djoumbala m wè yon dam ki prezante nan detrès, lawont, ti pantalon blan sou li. Epi li voye men l voye men l byen vit epi lè m wè l voye men li an epi m pat vle kanpe men aprè ou konnen nan sa w sipoze sèvi antanke polisye epi m kanpe epi li kouri ouvè pòt la l monte machin nan epi lè m pral di madanm sa w genyen distans pou yo pale epi mwen rive bò Sogebank te gen yon kawotchou atè a men se yon machin k ap ranje epi kawotchou a se nan sousi pou te pwoteje machin k ap ranje a. Mwen m pa wè kawoutchou a nan fènwa epi m pase sou li. Lè m pase sou kawoutchou a epi m tande paw nan machin nan, gon bal ki tire nan bò dwat machin nan. Epi m wè madanm nan tonbe sou mwen. Lè madanm nan tonbe sou mwen, mwen m panse se bri bal la fè l tonbe sou mwen. Epi lè m di madanm, madanm, madanm, epi lè m souke li, mwen wè li pa pale. Lè mwen di papa li m di kèt, yo genlè tire madanm nan nan machin nan wi. Epi m vini mwen monte, kouri monte nan komisarya petyonvil. M vini m kouri moute nan komisarya Petyonvil epi mwen di polisye yo men sak pase ede m gentan kouri sou pozisyon mwen epi polisye yo di m non se sou jiridiksyon Vivi Michel bagay sa ye lè yo di m se sou jiridiksyon Vivi Michel bagay sa ye m di kèt mesye fò n ta gentan pran moun nan men mwen kounya la nèg yo di rele Vivi Michel lè yo rele Vivi Michel epi. Kounya la polisye yo m pa konnen aprè yo di yo lè yo rive yo wè moun nan gentan ale epi a se moman la polisye yo rele yon jij ki vin nan komisarya li vin fè konsta lè jij la fè konsta jij la evalye kote bal la pran nan machin nan kot bal la frape nan machin nan. Epi li la avèk tout kòb sak genyen, mwen menm mwen bay komisarya a nimewo telefòn mwen, m ba li m montre yo badj mwen, m ba yo tout bagay de mwen menm egal si yo bezwen m pou yo ka jwenn mwen. Epi aprè mwen menm mwen fè ji la, si se yon pwosè vèbal de konsta pou machin nan ki pran bal la, paske lè machin nan pran bal la fò m pa ka pran kou konsa mwen menm fò m ka rakonte. Bon mal pa bay la nan ki sikonstans epi m kite sa epi m rele youn nan siperyajik mwen m enfòme l de sa epi aprè mwen pran pwosèval de konsta m voye ba li epi aprè de jou gen youn mesye ki rele m sou nimewo 38 04 88 85 li di mwen. Se Johnny Janvier m di wi se Johnny Janvier li di wi se ou menm ki te tire yon moun bagay sa yo m di ki moun de ki moun wap pale la la m di ki moun sa li di entèl li bay yon non m pa sonje non an lè l di m ou te tire moun nan epi m di m pa konn sa wap pale a la aprè misye di ok ann pale yon lòt jan misye di monchè e pa gen anyen k ka ranplase yon vi e sa k fèt la fèt nèt e eske pa gen mwayen pou nou negosye? M di misye, negosye? Sa m ap negosye avè w? M pa tiye moun pou w ap di m negosye avè w? M pa vrèman konprann. Epi n ap pale, misye di non monchè, antre gason a gason, nou ka antann nou, nou ka pale paske jan bagay la ye a, lavi a se yon fi ki kite de timoun, pa gen tèlman gwo mwayen pou bay sa yo. Misye fè yon premye kou l ap pale avè m konsa. Epi yon dezyèm jou, misye rele m ankò. Lè misye rele, misye di m ke ou poko di anyen non ou paka al sa yo. M di konsènan ki sa? Misye di konsènan ti mwayen w ap mete a la dispozisyon m pou m ka jere bagay yo. Epi m di misye ke sitiyasyon sa yo mwen menm m pa ka pran responsabilite m jere yo pou kont mwen paske m pa fè anyen. Ann fè sa pa vwa legal, n ap fè l pa lajistis, ann fè l avèk avoka. Misye di non avoka se vòlè, m pa nan avoka, se ou pou w chita avè m pou w di m sa w ap ban m. Di misye non m paka nan bagay ofri w lajan m paka fè l paske se sa w fè ou peye mwen menm m pa fè anyen si lajistis di si w moun pran bal nan machin ou fò w peye se lè a mwen menm m kapab konprann sa w di a men si lajistis pa di l mwen menm m paka rantre nan lojik sa.

Bon dam ba nou refri a tou. Epi bon mwen janbe yon kawoutchou. Pandan mwen janbe kawoutchou a bò toye bank la ki tap pote yon machin ki tap ranje. Epi yon moun ki piye sou machin nan. M di yo gentan rive mwen epi mesye yo di m non se sou jiridiksyon Vivi Michel sa yo rele Vivi Michel. Apre m tande ti kay konsa. Yo di m pou yo rele Vivi Michel. Vivi Michel di li rive li jwenn moun nan gentan ale li pa jwenn moun sou pozisyon an. Epi a se moman la.

Ok talè talè Johnny paske ke la gon on madam ki vini ki ki ou rekonèt ou rekonèt Johnny madam? Ok donk son dosye nap fè on ti kas an dirèk la e wi Johnny wap tande nou? Wi map tande nou. Pale nan mikro madam.
Ok donk ok Johnny.

Mwen swete l bon retablisman. Humm mwen ap vann nan mache lakou nan kokoye mwen se bèl sè Fernand Theogène makomè Fernand Theogène.
Ok. Donk dam ki mouri a.
Dam. ki mouri ki asasine pa mesye Johnny Janvier enspektè Wadèn Nasyonal ke mwen rekonèt ke ki konn vin nan mache a ki konn fè nou tout nan mache a vann lè l vin achte oubyen l mande w 7 imaj oubyen l mande w 17 oubyen l mande w 21 ki konn fè nou vann siwo kann tout bagay nèt humm mesye a ou di ke Ou pa rekonèt Fernande Théogène. M ap esplike w li byen. Fernande Théogène, se dam lè ou vin nan mache, ou konn voye al fè mache pou ou, ou konn di Fernande, m ta manje yon ti pwa vèt, al achte tèl bagay pou mwen, tèl bagay pou mwen. Fernande Théogène ou pa rekonèt la, se Fernande ou te voye an desanm al achte gwo gode blan pou ou nan mache Taba a. Ou sonje l? Mwen menm k ap pale a, Mwen se pitit gwo dam Jade lan lèw parèt ou di Marla an granmoun tout medam sa yo se pitit ou li diw wi se pitit mwen belfim se mwen k fè li diw ou di ou fè gwo pitit ou fè bèl pitit se nou menm kap pale a mesye Johnny nou konnen ou trè byen nou rekonèt ou trè byen cheri se nou menm kap pale a se Fernand te rejèn ou di ou pa konnen konn fè mache pou ou a wi Fernand te rejèn ou te rele dimanch pou te pote bagay pou ou, ki te pran tan pou l te pote l pou ou, ann aprèmidi ki t ap penyen pitit li k pa menm gentan manje, epi ki pran bagay pote pou ou, epi lè n ap chèche l nou pa jwenn li, nan eta kritik nan jwenn li, mwen pa gen pwoblèm. Wi, li te ka nan machin nan vrèman, yo te kab tire, li te kab, yo, li te kab pran katouch, ou menm ou pa pran, sa ka rive. Men nan fason an. Zo k salye l ki kase a. Eskanp vizaj li jan li ye a. Mesye Johnny, si l pran katouch la se sou ou li tonbe, kòman bò sa yo fè kraze konsa cheri? Kòman ponyèt li fè konsa? Di m non, papa. Papa Lavi, silvouplè li mouri kite 2 pitit, yon pitit gason 17 an, yon pitit fi 11 an. Soufle, souple papa Lavi, di m non, di m nan ki kontèks

Eske si Johnny janvier sa a wap pale a la parèt devan ou wap ka wap ka. Dil mele sou kòl video epi pou moutrel poum di wi se li dil fè sa epi lap wèm epi map wèm lap wèm di waww mesye Johnny janvier ou sonje kliyan premye moun ou te ye a avan apre. Lè w fin pa kliyan l ankò, ou sonje nan men moun ou te vin achte apre sa? Ou sonje dot e dot e dot? E apre, èske w sonje kòman ou fè vin kliyan Fènand? Joni, Janvye, Se nou menm k ap vann nan mache kokoye a k ap pale avè w la wi. Se nou k konnen sa nou pèdi la wi. Nou konn sa w fè nou. Kòm ou di se yon dam ke w jwenn an detrès. Bon m di w byen, Fènand Tewojèn p ap sòti pou l pa gen lajan nan valiz li. pou se jis pou yon pou se yon machin en ofisyèl leta pou l ta kanpe pou bal woulib dayè pou yon Fènan son moun ki tou bagay pou tèt li epi pou l ta gen pwoblèm pou se machin sa li pral kanpe pou l mande woulib pou al lage l kote pral li e non sa son moto l te li te ka pran moto map gade la yon foto bon se pa mwen ki fè foto a men m wè 181 ekri nan fwon dam nan.

Ok uhmm ok bon antouka nap kite rès la pou dcpj paske nou menm la nou pa tribinal fanmi an di yo rekonèt ou se yo te rele e se nan machin ou sa sa rive donk mete w disponib pou dcpj pou yo kapab pouswiv yo kapab fèt fèt dakò.

Ok Wi an ap fini Epi pou ajoute tou Gen yon nimewo ke Johnny Janvier te fè rele nou ki se Mèt Guerrier Mesye Guerrier Li diri yon kabinè nan Petyonvil lan Kote ke li pa janm ka idantifye l Johnny Janvier fè mesye a Li rele nou fanmi an Li pwopoze nou 30 mil dola Pou nou te ka pa fè sa fè bri Li di nou l ap ba nou 30 mil dola Nou pa t janm te mande Johnny Janvier kòb Nou rele l Kòm nou konnen, nou di l kòm nan etan done nan rapò ke nou jwenn nan komisarya a yo fè konnen ke se Johnny Janvier kòm nou konn non an. Nou di kòman fè ke ou di ou pa konn dam nan? Fò n ta jwenn avan pou n pale. Kou n a di non l pa pou ka madanm nan la fò moun rele nou. Lè moun nan rele nou li rele nou mesye Mèt Guerrier. Li di l nan kabinè Petyonvil. Li pwopoze fanmi an l ap ba nou 30 mil dola. Apre sa l ap akonpanye timoun yo.

Pito w bay verite a sou panèl la pou tout moun konnen. Ou pot tèt ou vini. Ou bay wap vin di nou avan wap detounen. Telefòn nan nan men w e tout apèl yo la, tout mesaj yo la.
Ok. Enben dakò. Mèsi anpil Johnny. Johnny Janvier. Mèsi anpil. Kenbe la.

Di bonjou.
Bob si se yon moun depi m pa tande l m pa domi m leve m leve m tande l anvan m al domi m tande l fè lang se ewojen se manman m e li k peye kob lekol mwen li k banm manje mesi e janvye rele manman m dimanch. A senkè manman m t ap benyen Li sone manman m Li sone l Li sone l Li sone l Epi manman m t ap penyen m Li pa gentan fin penyen m Li di m mèt Albè a met rad sou mwen Manman m ale l al vann li Li sizè nou pa wè l M t al kay papa m m t al manje Papa m te di m vin manje M vini Li sizè nou pa wè l Li setè n pa wè l Li uitè Nevè, dizè nou pa wè manman m. Epi papa m ak fanmi m yo al fè rechèch y al dèyè manman m. Lè yo al dèyè l, ki bò yo te wè l? Zenit. Yo te wè l Zenit. Tout moun wè l, m tonbe kriye. Epi mesye a di l pa rekonèt manman m. Mesye a konn vin achte, m konn wè manman m, m konn wè l ki konn vin achte nan men manman m. Li konn fè marenn mwen vann, li konn fè tout fanmi m yo vann, li konn achte mouchwa, li konn achte.

Trr bonjou tout moun donk wap tande yo avèk atansyon trè soutni donk ane 2002 a vrèman demare nan yon sitiyasyon ke pèsòn paka konprann donk sam vle di ke map fè tout efò pou m avè nou demen e donk di avèk pitit fi lanmou mwen ke m pran angajman pou m akonpaye l jiska linivèsite.

Li pa gen woulib. E li di lè li rive bò Sogebank lan, gen yon machin k ap rejon kawoutchou. Li pase sou kawoutchou an, endividi an tire oubyen enkoni an tire sou machin li an. Li di dam nan pran yon bal nan tèt. Pran gade kou se machin nan, pa gen bal ki pèse. Lòk ap dèyè vit lan, li pa pèse. Dam nan te gen yon grèf nan tèt li. Dam nan pat gen ni ponyèt kase ni bòkòt ke gen tou. Nou di Johnny met machin nan deyò pou kè konsa machin nan pap ret nan lakou a. Lè nou rele vin Michel vin Michel tcheke li di ke li pa jwenn okenn machin ki sou wout la ki tap ranje. Nou desann anba nou mande.